Zanmi mwen yo kòman nou ye? Sa depan de lè wap gade ansanm avèk mwen an e video sa. Jodi a Rebel TV promo rive lakay ou. Pa bliye ou te gentan swiv ansanm avèm. Premye epizòd la ki di wa kite egare, si w te deja abòne ou pwal jwenn nimewo 2 a ak tout lòt videyo ke m te deja voye an. Ebyen si w poko abòne toujou jèm videyo a, kite yon kòmantè pou bay avi pa w e abòne a chanèl la pou nou kapab avanse. Renel TV promo deja diw bionvenu deja sou chanel YouTube sa epi sou paj Facebook nou wap jwenn Renel TV promo. Tit epizòd sa se wa kite egare. Mezanmi pa di mwen menm map fè pèsonalite piske m pale mwen di wa kite egare. Renel TV promo. Vin pote konsèy, vin fè w reviv anpil bagay ankò. Mezanmi, se pa tout tan pou ki pou rete nan egare sa a. Fò w plase tèt ou sou zepòl ou. Konbyen de fwa ou menm zanmi m, nou chita nan ban devan legliz, aprè de twa jou se nou menm ki chita nan ban dèyè, mond lan vin pran ban devan. nan men nou ebyen wa kite egare pa bliye de fwa krapo di lap pini roje poutan se tèt li lap pini ebyen se menm jan tou ou menm kap ba yon lòt madichon pa bliye madichon sa ka tonbe sou ou ka tonbe sou zanmi ou kouzin fanmiy ou ebyen lè yon bagay rive yon pitit yon fanmi yon zanmi Pa di Bondye pou ki se ou. Pito reflechi, pran konsyans. Wa kite egare lè sa. Hahaha Pawòl la toujou di an mouton moun rat manje latcha kabrit leje leje kaka ti kole. Mezanmi, pa janm fè l kou pou kou Bondye ri. Pa janm fè l tak o tak. Èy pou èy, dan pou dan. Lè sa, humm humm humm, wa kite egare. Okontrè, Pawòl la di si w bese w ap leve. Sa ki leve ap bese. Enbyen, poukisa w pa janm vle bese ou menm? Wa kite egare. Mezanmi! Gen koze wi. Pawòl yo anpil. Ou menm k ap tande Enèg TV Promo, pran chèz chita. Ranmase chapo w, pran koze. Wa ki te egare Wa ki te egare, pa bliye yo toujou ba w konsèy pou mare chwal ou nan sezon lapli? Hum! Men yo pa janm ba w bon konsèy pou mare l nan tè sèch. Jou bèf ou mouri, se ou menm k ap kriye. Ebyen wa ki te egare. Wa kite egare mezanmi si n vle kite egare toujou abòne a chanèl la like kite kòmantè bay avi paw ban nou konsèy tout fason pou nou kapab avanse pou n fè reviv kilti lakay nou paske gen de fwa nou pati nou bliye peyi nou nou bliye kilti nou nou bliye si n konn manje patat boukannen anba san n. Nou bliye si n konn manje patat boukannen anba watè chwal. Nou bliye si n konn manje zaboka ak piman. Nou bliye si n konn manje kasav ak aransò. Ayayay! Ayiti cheri m pa ka bliye w mezanmi. Ou menm ki bliye Ayiti ak tout pawòl nou yo ak tout konsèy pwovèb lakay nou yo. Enben yo a kite egare. Ebyen, se la nou mete fen pou jodi a. Toujou abòne pou kapab jwenn nimewo 3 a. Wa kite egare. Bòn chans nou di mèsi ak tout moun ki tap swiv nou. Salye tout zanmi mwen yo. Tout moun kap gadem nan lakou brezil. Nan riben belta polto alegre. Fen nan emisyon an. Bòn nwit babay tchaw. Mwen renmen nou renel TV promo. Abòne kite kòmantè ou.